Madame Maryse Jean bonjou se yon plezi pou Grandans Media kapab avèk ou nan Gelin kote ke nou pral pale de pwodiksyon nasyonal Madame Maryse kòman ou ye? Maryse nou pa pi mal non, nou anfòm? Nou anfòm

Manyòk ki plis kle biznis lan se manyòk, se lanni. Men se 2 bagay ki ra anpil.
La n pral pale de manyòk, de lanni. Ok. Kle biznis lan. La nou wè gen sa se kasav. Sa kasav. Kasav sa yo m kapab di w premye fwa ke m te manje l. Ahh m te manje l avèk yon ti manba sinsèman e m te fè tout jounen an m pat santi m grangou ankò e l te kenbe m menm si w wè sa la li dous wè m bezwen sik m pa bezwen anyen sèlman manje li apresa bwè dlo. Aprè sa wap anfòm. Donk ki kote ide sa soti pou ateri avèk biznis sa? Ebyen nou te antre isit an 86, lè nou ap antre isit an 86 tout moun isit te konn pwodui manyòk. Men alafen moun yo vin rete e yon tan yo pa pwodui manyòk la ankò yo plis fè kann. Men nou menm nou oblije te antre nan biznis lan nou chèche manyòk la nan tout peyi. Misye di yon lèt la nan tout pwovens kote lòt kote ki genyen men isi pa genyenl men kanmenm nou jwenn li e nou panse te fè kasav la moun yo te fè kasav la senp nou menm nou panse fè pann nan yon lòt jan jis pou moun nan manjel sanl pa bezwen anyen poul manjel e misye bwèl bezwen li aprè lèl fini. Dans le temps e te bobori yo te konn fè avèk manyòk la ou pa fè bobori a ou menm? M fè bobori men fò banm fè bobori a fè se kòmand e moun nan kòmandel map fèl pou li e si ou vle vin chèchel wap vini si ou pa vle vin chèchel map voyel pou ou kel swa kote a e kasav nou an nou fè a Nou fè l jis nou prepare l. Nou ap mande kote nou jwenn bagay nou fè l la. Men li la avèk nou. Se pa sèlman manyòk la pou fè kasav la. Pou di anpil lòt bagay. Paske manyòk la pa ta ka fè kasav la gou pou manje l epi pou l kenbo. An? An nou mete lòt bagay ankò. Men se manyòk la ki matyè premye.
Men koman arive jwenn mayòk la malgre ou dim kel difisil. Mayòk la nan kontak fè kap fè kap epi nou livrel pa egzanp ou ka pase la ou pale avèm m baw 20 kat m baw 10. Konsa ou toujou pase yon kote pale a peyizan yo de manyòk, epi peyizan an rele, rele m, epi mwen menm kote li ye a m ap chèche gen kontak avè l. Sa vle di, kèlkeswa kote manyòk la ye, ou pral chèche l.
Wi, paske nan, m ta di w la, pou pandan san la, mwen rive Tibiwon. Tibiwon, a ou mache?
Pase m fè tout kote yo, mwen ap mache jiska Tibiwon. Depi se kote yon motosiklèt ka pase, epi gen manyòk la, l ap ba l dèyè l. E si motosiklèt la pase la? Gen kote manyòk la ye. Moun nan pwal elwanye metel kote moun di siret la pase. E si pipirit la pase?
Non pipirit la pap bay kasav la gou li gen an bon gou a. Lèl pase nan dlo a li ap gen bon gou. Non li pral gen yon lòt gou. Li pral gen lòt gou li pa bon. Epi tou m pa konnen sak pase depi manok la pase sou dlo a li flap. Li pa bon li pa gen amidon. Li pa gen amidon. A danm. Men gen moun kap manje kasav. Kisa kasav la fè pou kò a menn? Bon kasav se yon pwodwi tout moun vle, poukisa tout moun vle l malgre li genyen asid men li plis bon pou sante ke pen paske se natirèl kasav ye. Se yon pwodwi natirèl, anpil moun dèyè l, e menm lè moun nan lwen, li rele pou kasav la, ou konprann? E se jis pou ke nou leve, gen moun farin manyòk la, se pou voye farin manyòk la pou li, pou voye kasav la pou li, e pi nou fè yon lòt bagay ki rele gato manyòk moun yo di, men an kreyòl gen moun lontan yo te konn di brabourik. Bravo
Bravo Brasa e sa yo yo vlope avèk fèy bannan nan ya. Mwen toujou fèl, mwen toujou fèl toujou paske se natirèl nou travay an fè sa. Mwen vizite pou parèt nan Rue de la Paix. Nan antrepriz lapè.
Lapè kasav.
Eske se sèlman antrepriz lapè ki pwodui kasav sou wout? Paske di sou wout nasyonal la. Ou soti nan vil la pou rive Anzeno, Anzeno fè kasav, men yo pa fè kasav nou an, paske gen anpil moun Anzeno Dam Mari avè nou yo achte, e kote nou yo vini. Poze mwen, èske ou pa wè e apa de, bon ki ak ki, ki sò fè mayòk, kasav yo menm? Bon, kasav la matyè premyè an se mayòk. Dezyèmman nou gen yon sik nou sofistike nou. Lap di ak kisa nou sofistike. Paske menm jan ou lave yon vyann, ou epise l. Ebyen se konsa tou nou epise sik lan pou fè kasav la. Si nou mete sik lan nan manyòk la pou nou fè kasav la, li pap rele kasav paske li pap gou, ou pap kab manje l. Nou gen ti bagay nou toujou natirèl yo, nou mete kanèl, nou mete sèl E jenjanm, radyo yo pa konn kòman pou mete limije yo. Nou mete dizè sitwon. E pi apre sa nou glase l, nou fè kasav la konsa. Se nou dètan nou te konn fè l a kokoye men depi apre siklòn. Nou fè, jiska prezan nou fè a kokoye wi. Men se sou kòmann. Sou kòmann. Paske grenn nou fè a kokoye a nou vann li 250 goud. Aya nou vann li 250 goud. Nou marinen kokoye a menm jan nou te konn marinen l, depi moun nan bezwen l nou fè l pou li. Moun ki vle l, moun ki konnen l.
Men anvan li vin e kasav, ki ansanm etap li pase lè nou konnen li soti nan tè a? Monse Teresa, nou pran Mayòk la, nou fè trasè Mayòk la. Paske Mayòk la pran yon jounen, li pran yon jounen nèt pou nou rive la avè l. Li gen dwa pran 2 jou, 3 jou pou nou rive la avè l. Sou sa nou gen la, li la depi jedi nou t al chèche l. E jodi a l resi rive e jodi a l ap fin prepare. Premyèman nou pote manyòk la soti rache a nou vini avèl lè nou vini avèl nou gratel nou repliche pou a konsa nou lavel an premyèman nou grajel sof ke pi fasil nan manyòk la nou genyen yon aparèy pou nou seche se kounya nou gen dwa sot chèche manyòk la oubyen kasav la nap fè ou ret tann li se pa rapò a aparèy la men nou kapab apre sa nou te konn pasel nan moulen motè. Bon mote a pa konsève kasav la, la nou tou pile l, nou repase l ankò, e konn nan nou wèl fèl kasav. Lèl fin repase, nou rive sou fou a, nou menm nou pa fè kasav jan moun yo fè kasav la, nou fè yon fou, se a nenpòt lè nou fè kasav nou menm, ke lapli, ke van, ke tanpèt, nou fè kasav. Fou a toujou rete cho.
Li toujou cho. Ya men kounya yon moun ki ap gade video sa nou nan lapè kasav kasavri lapè nan jelen donk la la se tout bagay natirèl natirèl e talè m bal vin sou sa pa egzanp gen de moun konn toujou ap ekri mwen esou ta bezwen yon bagay pou pou ogmante volim ban nan.

Jean Jean Pierre Evita se moun ki konnen sa yo di. Non, tande, tande. Non, nou pap fè dezòd, men nan langaj kreyòl la, avè sa bon pou bann. Bon pou bann. Avè di yon moun ki gen pwoblèm bann, ou kapab vin nan Kas Avri Lapè, e vin pran yon boutèy, e boutèy sa konbyen kòb? Nou gen 3 boutèy.
Ok, ti boutèy Demica sa 500 goud ok, e kote lòt boutèy yo nap tou bay pri yo Sa li menm li 250 goud ti plat la Sa ap vann 1000 goud Sa vle di yon moun ki achte sa la pou 1000 goud ou ka fè nenpòt yon lane se kouri pou yo kouri pou ou La, gen moun ki achte sa a, nan ka sa vre la pè, se kouri pou medam yo kouri. E, medam yo, nou konnen m renmen nou anpil, se pou nou m ap, m ap, m ap travay men, e, sa enpòtan. Donk, e, apre sa, ki lòt pwodui ki lan ni? Gen lan ni ki fè jidans la, nou achte yon boutèy men nou pa gen lan ni. Ayè, ayè, ayè.

Men pou fè kremas ak kakawo li dire 7 semèn nan vwa bout bre pou fèl paske se tranpe pou metel nan li tou vèt la pou fèl pa konnen si moun gen e sak lekòl yo moun lè wal nan lekòl la fòmasyon pa se yon jan men mwen kote m te ye a se konsa m aprann li fè kokoye chokola kakawo sa k gen la men kremas chokola. E ak ki sa li prepare l? Ak chokola.
Menm kakawo a ou seche ou griye l. Men kremas ki kremas kakawo a li pa seche li menm, li pa griye. Ou konprann? Li pa griye pou fè boul la. Pou fè lavel. E li pa koulè sa tou. Pa egzanp la 14 fevriye ki sot pase a si m te konnen m t ap vin ak yon boutèy la m vin bay m bay yon bay tribotay. Wi wi wi. Wi. Gen anpil moun ki achte pou sa. E mwen boutèy sa se 1250 goud? 1250. Ah li pa chè.
Li pa chè. E yon moun ki nou an pa mande tou mwen konnen sa e ba e ba myèl? Non poko gen myèl paske mwen pa bwa flè yo. Flè yo. Mwen konn achte kèk myèl. Lè map vini, depi lè map vini avèl lakay mwen li kòmanse gate. E mwen konn achte kèk myèl tou se peyizan fèl. Peyizan konn fè myèl wi avèk sik yo bouyi sik la mwen mal achte l kay peyizan mwen genyen myèl chak ane depi l fini m pa vann ankò m mache nan lari al achte anba l men yo poko bon la ankò apati de 15 ans ap gen anpil myèl. Sa vle di yon moun ki vin nan kasav wi e. E la pè? La pè? Se tout, se san pou san natirèl. E wi, tout kote di nou se natirèl. Menm esans m pa janm sèvi a sa. Fò m ta fè esans sa pou m ta sèvi avè l pou kò m. Natirèlman m sèvi.
Medam mesye nou menm k ap gade videyo sa sou Grandans Media, platfòm pa w la, li vrèman enpòtan pou kapab e. Like videyo sa, kite yon kòmantè pou dim kòman videyo sa rive sou ou, ou menm ki renmen konsome pwodiksyon lokal e pa bliye abòne avèk platfòm nan e m konnen w pral dim wi wap gade videyo w ta renmen goute swa kasav la, swa kremas kakawo, swa kremas kokoye, swa lanmi e.

Pa egzanp, nou t ap vann yon kasav lan a 250 goud, w ap peye kasav lan 300 goud, se suivan kote ou prale avè l la. Sa vle di w ap tou asire transpò a? Si w vle pou kont ou, w ap vin chèche l bò. Sa vle di yon moun ki Kap Ayisyen, paske sou platfòm sa a gen anpil moun Kap Ayisyen, gen anpil moun Jakmèl, gen anpil moun Pòtoprens. Kap Ayisyen nou genyen. Moun nan ap mande lokay, nou pral pote lokay, sa vle di se sou kantite pou nou pran kòmann sa. Se pa kantite tankou moun nan ta bezwen goute, sof yon zanmi l k ap vin achte l ka kole, men nou pa nan sa. Nou pa nan Okap paske nou nan lokay. Depi moun nan ta ap gen anvi tou. Kounye a tou, e yon moun k ap gade videyo sa Boston, Miami, New Jersey. Kòman yo kapab fè sa? Bon, nou gen moun yo ki konn voye yon moun pa yo, yon pwòch yo ki Ayiti, y ap tyeke l. Epi tou, mwen pa t pwograme byen si se konsa w t ap fè l. Mwen gen yon lòt gran tèt nan biznis lan, m t ap kenbe bay kontak yo. Konsa li menm li ka voye l paske se li menm, kèlkeswa kote m bezwen voye a, li ka l voye l. Antanke enpi, misye ap pral travay kounye a la. Men depi yon moun bezwen
e nimewo sa nou sot site la l ap mete sou ekran videyo a ou ka ap wè l e avèk non biznis la. Nimewo sa yo gen whatsapp sou yo tout bagay? Donk e si gon dènye e mo ou ta plase nan ti bat bouch ou fè avèk Grandans Media maten an e kisa li tap ye? Bon Nadye mèsi paske toutan souvan nou fè sa nou ta renmen biznis lan ale lwen lwen lwen wi men ou konnen peyi a vin pa bon e nou paske nou gen anpil kote pòtoprens nou te konn vann

Paske fè retranspo yo.
Madam Maryse yon dènyè kesyon eske ensekirite sa li frape pòt biznis nou an? Anpil, anpil anpil kote ensekirite a frape nou paske pa jou nou konn chita la nou konn vann nou te konn pote labank fè komès lan pi gran toujou men nou pa oblije fè sa kounya paske pa gen antre pa gen sòti gendwa mwa bank lan gendwa rive sou ou. Epi pa t gen aktivite. Fò sa nou ale l konsa. Si w vin la w wè piti pwodui, se paske nou vle ale l konsa, nou pa vle antre nan bank pou nou pa site non nou. Paske timoun mwen yo ankò nan lari an, nou pa vle fè nenpòt bagay pou pitit nou demen. Nou tou kite biznis lan jan l ye a. Men se te yon gran gran biznis, se te de sal la. Te gen ki te gen pwodui.
Dakò, mèsi enfiniman, se te yon plezi pou nou te nan Kasavri lapè nan Jelen sou wout Mafran. Donk la nou gen bagay. Nou pale de kasav, kasav nou konnen se yon se yon pwodui ki bon pou kò a, k ap kenbe kò a, sitou lè w di ou manje manyòk, li bon pou zo a e nou pale tou de e e kremas kakawo, nou pale de kremas kokoye, kremas e. Chokola e nou pale tou de boutèy, boutèy pou mesye ki pa genyen andirans yo e nou pale de lanne. Donk, ou menm ki t ap gade videyo sa, ki renmen travay la, n ap mande ou kapab abòne avèk platfòm nou yo, layike videyo a pou si w ta renmen. e goute ansanm de pwodwi sa yo mwen pap baw manti premye jou kem te manje nan kasav sa e franchman e malgre mwen te jis pòtoprens se yon zanmim ki te potel pou mwen m pat ka tann kilè poum te antre nan grandans e poum te vin achte bon kounya mwen nan grandans mwen manje li alèz alèz men ou menm kap gade videyo sa kèlkeswa kantite ke ou kapab bezwen Sou nimewo w ap gade sou ekran an, ou kab tape l Plastic Commando. Mwen non pa m se Beaubrun Ronald, se te yon plezi pou m te avèk ou e n ap vini byento.